dans l'oeuvre missionnaire médicale. Tounen vin jwenn Senyè a pandan nou ka jwenn li an, lapriyè nan pye l pandan li tou pre nou an. Pa kite okenn okazyon pase pou nou fè sa ki byen, paske sou jou sa yo n ap viv la pa bon menm menm menm.
Salut, salut chers frères et sœurs! Nap kontinye nan lecture nou. Trajedi dè syèk chapit 5 Jean Wiclef Jodi a n ap tèmine a lekti Jean Wiclef li menm ki se letwal de la refòm ki te genyen pou te tradui la bib nan lang anglèz e ki te pèmèt les nobles ainsi que les gens de classe tout moun te genyen posiblite pou yo te kapab aprann pou yo menm les connaissances de des saintes Écritures au lieu de traditions et superstitions l'Eglise romaine. Nou te wè tou te genyen 2 pap ki t ap dechire yonn antre lòt, yonn ap akize lòt, Te te te de brigandaj ki tap skandal ki te genyen nan legliz la e divizyon e ke Wiclef te pwofite nan tan sa nan moman sa pou l te kapab ekri liv li e nou wè yo te ke yo te tradwi l devan tribinal kote li te toujou soti viktorye malgre ke li te malad e byen li te pran sou li menm responsablite, lè prèt yo konnen l pral mouri, yo vini pou yo ba l lapsolisyon, l te kanpe, ebyen li te di, Je ne mourrai pas, je vivrai! E efektivman, li te viv pou l te kapab rakonte move tretman prèt sa yo te konn ap bay. E li te ekri, Bondye te pèmèt li ekri liv la. E dènye apèl ke l te resevwa se pou l te ale a Wòm Men, se pa t volonte Bondye, Bondye te pèmèt ke li te vin genyen yon paralizi, e kote se ekri l te ekri a evèk de Wòm nan. Donk, n ap kontinye lekti lan pou nou wè sa k. te pase apre. Notre Seigneur et Notre Dieu, nou di ou mèsi pou gras ou, pou lanmou ou, pou privilèj ke ou ban nou pou lekti sa yo ki ap anrichi nou. Nou di ou mèsi pou bo ouvraj sa, bèl ouvraj sa ki se la trajedi dè syèk, ke kote n ap dekouvri anpil bagay ki t ap fèt nan tan sa yo ki similè avèk tan pa nou. Ede nou pou nou kapab Kontinye refòm nan nan lavi nou e menm jan avèk Wyclef pou nou kapab pwopaje la pawòl de Dye e pou nou kapab kanpe pou nou kapab denonse tout bagay ki pa bon, les mœurs, les les les les fo doktrin Tout tan bagay kap rantre ki pral pèmèt pou moun fè konpwomi pou nou kanpe non pou nou pa nan fè konpwomi avèk le mal avèk le peche men pou sèl otorite nou se la pawòl de Dye sola scriptura beni nou pwoteje nou ba nou sentespriw pou nou kapab ankò yn fwa nan yon langaj senp pou nou kapab pale pawòl lan o non de Jezi amèn. Donk, nan lèt ke nou wè Wyclef te ekri a, li te manifeste dousè e imilite de Jezi devan Pap la avèk Kardino li yo. Wyclef te demontre a mond antye kontras ki egziste ant moun sa yo avèk mèt ke yo di ke yo pretand reprezante a. Refòmatè a te genyen konviksyon ke lavi l va pri de fidelite l. Wa, pap la, evèk yo, yo tout te mete ansanm pou yo te kondane l. E kèlke mwa apèn, selon tout previzyon, te separe l de biche pou yo te kankannen l. Men, kouraj li te rete djanm, inebranlab. Li di, De ki sa n ap pale la a? Ale chèche olwen Palm des Martyrs? Anonse lapawòl de Kris a sipèb prela sa yo E matir lan pap manke. Viv ou byen fèmen bouch mwen jamè ke glèv ki kanpe sou tèt mwen an tonbe sou e e e wi ke l tonbe map tann kou a se sa ke l te di e fwa sa ankò wiklèf te echape a enmi l yo. Li menm ki pandan lavi l, tout lavi l, te ardiman deklare pou laverite, nan mitan pi gran peril, pa t dwe tonbe viktim de hèn enmi l yo. Jamè Wyclef te panse pou l te defann li, men Dye, se te li ki te pwotektè li. E kounye a ke enmi l yo, yo panse ke yo kenbe l, Yo te plase l, Bondye, te mete l ò de atent yo. Alò ke refòmatè a te dispoze pou l t al prezide yon sèvis de kominyon nan legliz Lutherhof lan, li gen yon atak paralizi kote li te mouri peu de tan apre. Bondye ki te asigne Wyclef pou l te fè travay sa a, Li te plase pawòl li yo nan kè l e l te veye sou Wyclef. Li te pwolonje lavi l jiskaske l te jete siman baz gran èv refòm nan. Soti nan tenèb nan fènwa Mwayennaj la, Wyclef pa t ka apiye sou lèv refòm nan san pa t genyen yon predesesè. ki te rele, alò l te aple tankou Jan Batis, an vi de yon misyon spesyal. Donk li te li te fondatè de yon è nouvèl. Poutan, konsepsyon laverite l te prezante yon degre dinite e de pèfeksyon, ke refòmatè te gen pou vin apre l yo pa t janm te rive sipase, e ke l anpil ladan yo te vini, yon syèk plita, pa t gen menm atent lan. Fondman ke ki te jete pa de men si laj, si pwofon e si solid, ke siksesè l yo Pa t gen menm lapèn pou yo te mete lòd, pase l te gentan fè yon bon travay. Mouvman ki te inogire pa Wiklèf, sètadi ki te kòmanse pa Wiklèf, pou te kapab libere lespri, konsyans moun yo, tankou afranchisman nasyon yo ki te tèlman lontan anchene a Char Triyonfal de Wòm, te pwize enèji l nan lapawòl de Dye ki te sous flèv benediksyon an ki depi katòz katòzyèm syèk lan t ap koule sou mond lan. Entranzijan, Wyclef, li te wè nan Lèzekriti revelasyon enspire volonte Bondye, règle unique la foi et la vie. Yo te aprann pou l te konsidere Legliz Wòm tankou divin e otorite l kòm enfayib, konsa, pou l kapab resevwa yon konfyans avèg, ansènyman e izaj sanksyone pa yon pratik pa yon pratik milenè. Men, Li te fèmen zòrèy a tout vwa pou l te tande sèlman pawòl Bondye a devan kote l te envite mond lan pou te kapab enkline. Olye pou l te tande legliz la ki t ap pale pa bouch pap la, li te deklare ke sèl otorite an matyè fwa Se lavwa de Dye ki te eksprime nan Pawòl li. Nonsèlman l te afime l, Lèzekritì se yon revelasyon pafèt volonte divin nan, men, Sentespri a se li menm ki sèl entèprèt, e se pa yon etid pèsonèl ke chak moun aple pou yo konnen devwa yo. Konsa l te detounen lespri yo lwen Pap la e Legliz la pou l te dirije yo vè pawòl de Dye. Wiklèf se te yonn nan pi gran refòmatè yo. Pa anvègi espri li e lisidite panse l, pa adiyès li e konstans li nan defans laverite, li pa t gen egal ke pa yon ti nonb de moun ki te vin apre l yo. Li te gen yon vi pur, yon aktivite enlasab ke l pa t fatige nan etid e nan travay, yon entegrite enkoriptibl e yon devouman, yon charite apostolik nan ministè li. Se te kalite metrès sa yo premye refòmatè a te genyen. Konsa, andepi tenèb entèlektyèl, fènwa entèlektyèl kòripsyon moral syèk li t ap viv la, Viriklèf se te yon moniman de pwisans edikatris e transfòmatif Pawòl Bondye a. Sen Liv la, se sa l te li, e li fè de li sa ke l ye a. Se la Pawòl de Dye ki te transfòme l. Efò ki te egzije pa etid grann verite e revelasyon ki t ap kominike a tout fakilte yon frechè e yon vigè nouvèl. Li te elaji panse, li te egize lespri, e li te muri jijman l. Pli ke tout lòt etid, Labib la te enobli santiman l e aspirasyon l. Li te enspire pèseverans, pasyans, kouraj, fèmte, e li te fòme karaktè e sangtifye lam. Yon etid respektyez ekriti sa yo mete nou an kontak dirèk avèk lespri diven, Li bay a mond lan de zòm ki pi fò, de jeni ki pi puisan, de karaktè ki pi nòb ke etid filozofi. Revelasyon pawòl ou eklere, li bay entèlijans a senp yo. Doktrin ki te ansenye pa Wyclef la te kontinye pou l te repann pandan yon sèten tan, sou non de Wiclefit e de Lola, disip yo t ap travay avèk yon zèl redouble pou yo te kapab repann lapawòl de vi a non sèlman ann Angletè, men nan lòt peyi. Anpil moun te kouri pou yo te kapab tande ansèyman sa yo. Nan nonm konvèti sa yo, te genyen manb noblès la e menm larèn. Rit e vestij idolat womanism lan disparèt de legliz sa yo e, nan plizyè kote, yo konstate yon refòm radikal dè mœurs. Men byento, enpitwayab tanpèt pèsekisyon an Li tonbe sou fidèl kretyen yo. Monark anglè yo, ki te vle afèmi twòn yo e asire yo apui Wòm, pa t ezite pou yo te sakrifye refòmatè yo. Pou premye fwa nan listwa Langletè, siplis Bucer a te dekrete kont disip levanjil yo. Mati yo te siksede o mati yonn apre lòt. Ewo verite yo, pwoskri, yo tòtire yo, pa t gen okenn rekou ke sèl le Senyè dè zame. Yo te trake yo tankou enmi legliz, trèt patri. Yo te kontinye preche an sekrè nan kay pòv yo e souvan nan kavèn. An depi fureur pèsekitè yo, Yon pwotestasyon kalm, pyez, entans, e pèseveran te kontinye pou fè tande vwa l dè syèk diran kont kòripsyon lafwa relijyez lan. Kretyen sa yo pa t vrèman gen yon konesans, te gen yon konesans enpafèt de laverite, men Sa yo te aprann nan, yo te aprann renmen pawòl Bondye e yo te aprann obeyi, yo te renmen obeyi pawòl la. Pou sa, yo te mache jiska lamò kourajezman. Menm jan a jou apostolik yo, anpil ladan yo te konsakre byen terès yo akòz Kris la. Sa, sila yo ki te lese an posesyon Kay yo, kote yo te rete, sa, alò, sa k te genyen kay yo an posesyon yo, yo te resevwa frè yo ki te ekspilse de kay pa yo. E yo menm tou, lè se tou pa yo pou yo te ekspilse yo, yo te oblije kite kay sa yo, e yo t aksepte jwayezman pou yo te mennen yon vi pwoskri.

Yo te fè sa, tan ke nan la noblès, ke pami moun ki te nan pèp la, yo te rann ardiman temwanyaj a la verite nan prizon kote yo te mete yo a, ou byen dan lè tou dè lolar, yo te ere nan mitan tortur avèk flanm dife pou yo te patisipe a soufrans mèt yo. Fot pou yo pa t kapab asouvi oubyen satisfè kòlè yo sou Wyclef pandan lavi li, chanpyon Wòm yo, yo pa t gen oken repo tanke osman zo Wyclef t ap repoze trankilman nan latonb. A la suit de yon dekrè konsil Konstans lan, karantan plita apre lanmò refòmatè a, y ale ekzime zo Wiklèf, y al pran zo yo, y al detere l an bon kreyòl, e piblikman yo boule zo sa yo.

E Kanal de Bristol sa a, li transpòte sann Wyclef nan loseyan. Konsa, sann Wyclef tounen yon anblèm doktrin ni ki jodi a li repand dan le mond antye. Enmi l yo te doute l plis alò yo te doute pe de sans senbolik aksyon ke yo te komèt la.

Nan Bohèm, limyè la te repann nan lòt kote. Espri yo te dirije vè lapawòl de Dye ki te lontan yo te bliye bagay sa. Yon men divin te prepare chemen an pou grand refòm nan. Se la, chers amis, nou mete fen a chapit 5 Jean Wiclef, Ke Bondye ede nou pou nou kapab des reformateurs pou nou pa vann konsyans nou pou nan tan ki pral vini la a pou nou pa panse a retrakte pou fwa nou pou nou kenbe lè kòmandman de Dye Jean Wiclef te rete fèm E Pawòl la, se te de Li L te viv, e menm jan nou sot li ke Pawòl la te transfòme Li a un pwen tèl ke karaktè Li te vin sanble a Kris, nou menm tou, ke Pawòl la, ke lèzekritu sent kapab transfòme karaktè nou a celui de notre Mèt.